Bonswa Map di bonswa avèk tout fanatik bout britis yo Jodi a mwen vin anonse nou on nouvèl Ah m pa ka pale avèk chapo a nan tèt an Nou konnen m te pwomèt nou albòm nan Album nan soti, album nan nou wè tout bagay yo, foto album nan soti. Jodi a mwen vin anonse nou yon nouvèl, m vin di nou konsa m pral potoprens pase gen yon moun ki vin pale avèm li dim lap voyem potoprens li di konsa potoprens gen anpil travay e sa fèm pral travay potoprens poum ka fè plis mizik. Li di gen anpil travay paske ki fè nou pat jwenn anpil mizik m tap fè pou nou se paske pat gen anpil travay ou imajine w si m fè 2 jou 2 jounen travay paske kote m ye a kay pa fèt anpil paske si m fè 2 jounen travay nan mason M pa pa gen anpil kòb, lè m jwenn yon ti kòb fòk m fè mizik la, lè m fè yon jounen travay oubyen 2 jounen travay. Men nèg la di m konsa, Potopwens gen anpil travay, m pral travay anpil e li di m kote m prale a, kote l ap mennen m nan pou m al travay la li bèl, li bon. Li di gen anpil gwo kay la, kay ki moute anlè. Li di konsa gon kote, kote wi, kote l di pral avè m nan, li pral avè m. Vildie Vildie m pa konnen m pa sonje non an byen li di se la l pral avè m kounye a m vin mande nou m vin di nou si nou pa pa wè m fè videyo videyo kèk jou sa yo se paske m pral pòtoprens men m al fè plis plis pou nou nou konprann m di nou mèsi anpil tout moun ki renmen bout britis yo mèsi anpil se sa k fè m fè albòm nan pou nou m vin di nou M pral potopwens, n ap al wè m fè anpil foto. M pral fè anpil foto chak kote m pase, tankou e, e, e depi, depi m wè kay la gwo, li di, nèg la di m kay potopwens yo gwo anpil, yo wo, yo anlè nèt menm jan avèk kay peyi blan yo, e sa fè m pral fè, m pral potopwens m ap fè videyo nan kay yo tou, li di gon wout anlè, mezanmi! m pral, m pral gon wout anlè, m pral pase sou wout anlè. Li di gou wout anlè kafou pò. Mezanmi! M pral moute nan wout anlè a menm gade moun k ap mache anba. M ap tou fon videyo la tou wi. Mezanmi! M pa ka tann pou m ale. Se sa fè lè m ale m ap fè nou konnen. Men m pral ale la m pral Pòtoprens.

Kote mia pa an moun pa jnip travay yo pa anpil sou je non dejou travay m di nou mèsi anpil ah m pral travay map di nou sa eeh bagay video yo m pa konn si nou renmen album nan album nou an se pou nou m fèl mèsi ou konprann kisa ankò. Mès mwen menn kisa pa vini non vin parèt tou monchè li pa vle pa parèt nan video a fòk mwen vini li pa vle vini li di pral nan peyi a avèm potoprens e li pral met menm vil dye m pa sonje non an m pa sonje non an byen ou pa vle banm non an ou pa vle banm non an.

Bonswa Map di bonswa avèk tout fanatik bout britis yo Jodi a mwen vin anonse nou on nouvèl Ah m pa ka pale avèk chapo a nan tèt an Nou konnen m te pwomèt nou album nan Album nan soti, album nan nou wè tout bagay yo, foto album nan soti. Jodi a mwen vin anonse nou yon nouvèl, m vin di nou konsa m pral potoprens pase gen yon moun ki vin pale avèm li dim lap voyem potoprens li di konsa potoprens gen anpil travay e sa fèm pral travay potoprens poum ka fè plis mizik. Li di gen anpil travay paske ki fè nou pat jwenn anpil mizik m tap fè pou nou se paske pat gen anpil travay ou imajine w si m fè 2 jou 2 jounen travay paske kote m ye a kay pa fèt anpil paske si m fè 2 jounen travay nan mason M pa pa gen anpil kòb, lè m jwenn yon ti kòb fòk m fè mizik la, lè m fè yon jounen travay oubyen 2 jounen travay. Men, nèg la di m konsa, Potopwens gen anpil travay, m pral travay anpil e li di m kote m prale a, kote l ap mennen m nan pou m al travay la li bèl, li bon. Li di gen anpil gwo kay la, kay ki moute anlè. Li di konsa gon kote, kote, wi, kote l di pral avè m nan, li pral avè m. Vildie Vildie m pa konnen m pa sonje non an byen li di se la l pral avè m kounye a m vin mande nou m vin di nou si nou pa pa wè m fè videyo videyo kèk jou sa yo se paske m pral pòtoprens men m al fè plis plis pou nou nou konprann m di nou mèsi anpil tout moun ki renmen bout britis yo mèsi anpil se sa k fè m fè albòm nan pou nou m vin di nou M pral potopwens, n ap al wè m fè anpil foto. M pral fè anpil foto chak kote m pase, tankou e, e, e depi, depi m wè kay la gwo, li di, nèg la di m kay potopwens yo gwo anpil, yo wo, yo anlè nèt menm jan avèk kay peyi blan yo, e sa fè m pral fè, m pral potopwens m ap fè videyo nan kay yo tou, li di gon wout anlè, mezanmi! m pral, m pral gon wout anlè, m pral pase sou wout anlè. Li di gou wout anlè kafou pò. Mezanmi! M pral moute nan wout anlè a menm gade moun k ap mache anba. M ap tou fon videyo la tou wi. Mezanmi! M pa ka tann pou m ale. Se sa fè lè m ale m ap fè nou konnen. Men m pral ale la m pral Potoprens. Mezanmi! Mezanmi! Humm! M ap reziye m kit m ale wi fanatik yo. Si pou m mèt ale, m mèt ale. N ap di m pou m ale oubyen si pou m pa ale ankò, si pou m fè mizik, mizik rete kote m ye a sèlman, m si n ap di m si m mèt al Pòtoprens paske nou konnen m m m fòk m travay. Travay Kote mia pa an moun pa jnip travay yo pa anpil sou je non dejou travay m di nou mèsi anpil ah m pral travay map di nou sa eeh bagay video yo m pa konn si nou renmen album nan album nou an se pou nou m fèl mèsi ou konprann kisa ankò. Mès mwen menn kisa pa vini non vin parèt tou monchè li pa vle pa parèt nan video a fòk mwen vini li pa vle vini li di pral nan peyi a avèm potoprens e li pral mennenm vil dye m pa sonje non an m pa sonje non an byen ou pa vle banm non an ou pa vle banm non.